Bonjou, bonswa medam e mesye, depandan mwen de lè ke nou pral gade videyo a E nan videyo sa a nou pote yon jistifikasyon pou ou menm Alò nou ka mwen raple nou, lanmò Eveline Sincère, yon lanmò ki te touche tout moun Ki te fè tout moun vreman mal kote yo te kidnape li depi 29 oktòb epi ki te arive jwenn lanmò li premye novanb e ki te arive jwenn lanmò li alò yo te arete menaj li a ki te deklare ke li li pa rekonèt Evelyne e se si sa vreman fè li mal paske Evelyne se yon Evelyne se menm jan ansanm avèk li nou ap pale plis An swiv yon repòtaj nan Alo Lapolis kote ke Obed li menm li tap pale, di enpe nan verite, ki tap bay verite, bon pou di enpe paske li pap janm di tout verite, de lanmò Evelyne Sincère. Jodi a, n ap prezante yon konferans spesyal sou dosye ki gen pou wè ak Eveline Sincère, 22 zan, jèn ekolyè sa ki pèdi lavi l nan kondisyon ki tris e tout sosyete an, tout moun, tout fami an te pratikman tris fas a on jèn konsa ki gen tout espwa l, ki gen tout boulva l kote ke 3 vagabon fòse l fèmen zye l. Kòm nou konnen ke le 29 oktòb 2020, Eveline Sincère te kite lakay li e l te gen randevou avèk Obed Joseph Di Kiki. Yo te rankontre Kafou Ayopò e premye rankont yo, yo te fè l. Deja le 26 oktòb 2020 e se atravè rezo sosyo a savwa Facebook ke yo te rankontre e yo ta fè echanj. E selon tout esplikasyon Obed bay, li fè konnen ke Eveline te fè konnen ke papa l se pastè, papa l gen biznis e tou Obed tou te chante tou katamwa l vwala lòt 2 nèg sa yo yo razè sa yo di yo bezwen lajan yo di a si papa tifi a gen ti mwayen n ap tou fè yon n ap tou sekestre l n ap tou kenbe l kontre ansanm. Se la a, le 29 oktòb, nan dezyèm rankont yo, epi yo tou kebe Evelyne. Men premye fwa a, asavwa le 26 oktòb, Evelyne te rankontre l e yo t al lakay yo zòn Nazon. E sa k fè petèt sa pa t ale pli lwen, se paske te gen yon demwazèl ki te nan kay lan E yo reyalize ke yo kapab jennen, epi Obèd fè e vin ale, epi li vin rankontre l le 29 oktòb. Jan nou di an, yo mande 100 mil dola ayisyen, e apre negosyasyon, yo bay 15 mil, yo vin antann yo avèk paran pou 15 mil goud, 3 mil dola ayisyen. Maten an, ozanviwon 3 zè, 4 è. Dcpj, via bri, e swat mennen operasyon o nivo Dèlma 19. Egalman, yon operasyon nan Nazon, nan zòn kote ke yo dekouvri kadav Eveline nan, e dcpj, swat arete Michel Dorestan, ki genyen 23 zan.

kò a nu se su e sèten te gon aktivite kanmenm paske lè Eveline te vin kotel li pat vin toutouni vwala ke nèg yo lage Eveline son pil fatra e kòman yo transpòte kò a Obed fè konnen ke li te kenbe pye Eveline e Michel toufel on zòrye. E Eva li menm? Eva li menm li bay Evelyne bwè yon likid. Rezon li di Evelyne se pou enfeksyon paske menm yo di le fèt ke yo te kenbe l nan eta sa yo di ke kò l t ap degaje yon odè, li te ankò vivan hein. Epi yo fè l konnen yo ba l bwè likid sa ki konpoze de marijuana e de pwazon rat. e yo fè l bwè l.
E lè ke nou te rive, mesye yo te konn pale osijè de kaptire moun. Sa fè anviwon mwa. Men nou potko janm, nou potko janm arive abouti nan yon eta parèy. Sa potko janm rive fèt. Pa rapò avèk sa ki vin pase, e mesye ou te poze m kesyon sou Evelyne Sincère, kiyès Evelyne ye? En peu de mot, sa ke m te konnen de li, sa ke l te di m, lè siperyè a t ap di a, li te di m ke papa l se, se pa te yon pastè, se te yon dyak. Epi li di m ke papa l gen yon biznis swa otopat konsa, oubyen motopat. Epi.

Pa la suit, Michel Domessan te ansanm avèk mwen. Michel Domessan te gen kòd nan men li, te gen tep. E pi, Michel di konsa, an nou pase a laksyon. Men mwen pa t vle paske kè m te toujou pa t vle, pa t vle antre nan sa. Chak fwa sa ap pale, sa te toujou annuiye m. M pa t janm gen yon santiman definitivman pou sa.

Hum? Eval. Kote Eval la?
Se misye ki bat. Ok. Kidnaping nan fèt. Pale m de vyòl la paske nou wè l toutouni. Bon, sensèman pat gen moun ki te vyole. Pat gen moun ki te fè nan. Eksplike m kijan fè toutouni bagay rad sou li san kilòt. Rezon ki fè l toutouni, se ke avèk rad li te vini depi lè l te vini an, rad la te sal. Epi nou te deside chanje rad la. Mwen menm pèsonèlman m te benyen l. Tèt ou ale epi tout sa. Li pa anpil je nan lè non. Epi
swa Michel oubyen Eval te pran yon mayo yo mete sou li. Kilòt la tou li te sal tou yo te retire kilòt la. Bon m pa konnen pou ki rezon. Senti a te sal tou fè l te detache?
Oubyen se mennaj ou, ou pa janm fè ou pa janm fè lanmou avè l?
Non.
Ok. Pale nou de mouri a kounya. Pale nou de mouri a. Kijan l fè mouri? Li lan men nou, li inosant, li pa fè, li pa fè nou anyen, e nou deside tye l. Eksplike n rezon ki, ki moman nou rive nan, nou tye l la. Tou dabò, n ap di ke mesye yo se nan doum yo transpòte kadav la. Ok.
Pale nou de as, kijan nou tye l. Yon doum, yon doum an metal. Ale, pale de kijan nou tye l la.
Ok. Men kijan sa rive fèt, se pa la swit ke antant. Mesye yo avèk paran an. Paran yo di se 15 mil goud definitivman y ap ka bay. Epi, yo te deside ke kòb sa a twò piti, etsetera, yo p ap lèse l retounen lakay li. Epi, nan kou l kòmanse fè nan lè uitè, pral nan nevè, epi yo vin retire l kote l te sekestre a. Ou mete l tou prè li kouche. Aprè sa, li mande èske se lakay li n ap mennen l. Kounya la, Michèl te reponn li, m pa sonje sa li te di men li te di l non, se pa lakay li. Epi, Michèl Domèsan li pran yon zòrye, li mete sou tèt li. Epi li peze zòrye a. Epi, pandan ke li tap peze zorye a, epi li te koumanse fè bwi, li tap tire pye li.
Epi, pandan ke lap tire pye li, pou evite twòp bwi, pou moun pa vin konn sa kap fèt, li kenbe pye li. Epi apre sa.

Te lot bagay la tou. Te lot bagay la tou. Eval te programe marijuana ansanm avèk lot bagay li mete ladanl. E pwazon rat la? A vrè di, m pa konnen si se pwazon rat li met ladanl paske li pa t fè l devan. Ki moun ki te fè l? Eval.
Eval, ya.
Epi nou ba li l, nou di l se pou enfeksyon epi Men sa selman te gentan tap tiyel men li tap pran plis tan. Te gentan tap tiyel men li tap pran plis tan epi nou nou vin met nou metel kouche mwen menm ansanm avèk Obed met zorye a poul pa fè bri Obed menm nan peze koul. Apre sa Obed tèlman ap peze koul li vin peze grenn Obed apre sa Obed desann li retirel. Obed konba wap di misye ou gadel.

Sa fèm vin aksepte bon se dyalòg ki te genyen oparavan te konn te konn toujou gen dyalòg men nou potko rantre fon nan dyalòg la lide a te vini nou nou plizyè fwa nou pale sou li nou pale nou pale nou pale epi yon bon lè konsa epi sa rive fèt

M poko janm fè bagay avè l. Èske w regrèt paske w vyole l? Mwen poko janm vyole l. Poukisa poukisa nou ba li bwè poukisa nou di l ke nou ba l bwè yon sibstans pou kont enfeksyon pandan ke nou konnen ke nou pa vyole l? Sou ki baz? Nou pral kisa?
Nou ba l konsome yon sibstans. Sa nou ba li bwè nou di ki tiye l la, nou di nou ba l bwè l kont enfeksyon. Si nou pa vyole l, poukisa nou pa fè prevansyon kont enfeksyon?
Non Kote l te ye a li te pipi sou li Kounye a bagay yo nou vin retire yo Lè l pipi li vin santi Kounye a nou di l konsa ke n ap ba l bagay la pou enfeksyon pou l kapab bwè li Kesyon pa m nan se pou Robert Ou di konsa Ou di konsa ke ou gen 1 an edmi depi w konnen demwazèl la Men Nan nan jodi li mouri, nan demen ou pale sou nan radyo nan kapital la. Ou di konsa ke ou pa konnen ni an tèt ni an piti. E aprè tou m sonje ke ou voye mesaj bay moun nan ka ou, ou di moun nan ka ou konsa ke ou inosan. Sa w ap di nan sa kounye a pandan ou kanpe devan la ou di ou koupab? Ok, premyèman sa k fè mwen te fè deklarasyon sa se pa mezi de sekirite. Paske kote m te ye a.

Pati kote nou tchwil la nou metel nan doum nan jedi. M te eksplike tout bagay deja e kote mesye yo te kòmanse ap byen pale dèfwa ap fè ti detounen bon menm jan nou dil se la nou ye nou gentan la nou la nèt mwen m te deja klè ak tèt mwen kote lè tout bagay te fin fèt e nèg sa yo se yo menm se de nèg sa yo lè n fin planifye.

Nou pa gen zam. Nou pa itilize bagay sa yo. Jodi a, nou la a. Ki santiman chak separe? Laprès pale, le landmen nou tande laprès ap pale de lanmò Sensè. Nou chak di nou ki jan nou santi nou jodi a. Obed.
Nòmalman, lè m te premye fwa resevwa, resevwa premye foto ki te pibliye sou non m nan. e kè m te tèlman sote mwen te vle pèdi tèt mwen. M pa t ka, m pa t ka eseye konprann sa k ap pase. M t al kote yon zanmi m, mwen pa t eksplike l fè a, men m di, men ki sa m wè sou telefòn nan? Epi l di, a, te gen ase kèk zanmi w k ap fè jwèt sa a avè w. Antouka, jwèt sa yo pa bon, yo pa ka pibliye foto ki ap make sa anba yo. Epi, men tout nannuit, m pa ka dòmi, m ap reflechi. Ou pa gen remò?

nan zòn Ri Kaya. E an nou pran remò la nan men Michel. Michel, yon san tou jodi a. Papa w mouri, Robert?
Papa w li mouri? Depi jou nou te fin lage l la. Depi jou nou te fin lage l la. Bon, sa te touche m anpil. M te menm santi m imilye. Tèlman m te santi m imilye. M te oblije t al bwè pou sa ka pase. Men chak swa lè m ap dòmi, m toumante.

Mo pou m ta esplike a, m pa wè ki sa l ye. Men kanmenm m ap di padon a tout lemondantye, tout zanmi m, tout moun ki te panse ke m pa t ap janm patisipe nan yon bagay konsa. Paske m konn sa, m konn anpil moun, poukwa pa 90 pousan moun pa t ap kwè yon bagay konsa. Men, si m ta gen yon dènye mo, fò m ta di paran Eveline Sincère e fò l ta la pou m ta di l, m pa vle di l devan tout moun. Bon men nou te nan prizon deja pou kisa? Pòdepè.
Wi, yo te arete m Pòdepè, lè sa m t ap soti vann pwodui avèk zanmi m lan, paske nou se chimis, nou konn fè savon, likid, chanpou, eksetera. M aprann lè sa e moun ou t ap koupe? Non, pou m al aprann se konsa. Paske nou t ap sòti nan yon otèl kele randevou, nou t ap sòti nan yon fèt, pandan ke n ap retounen. L ete un peu tard, anviwon nèf, dizè, nou pa t ka jwenn moto, men nou te bwè. Nou te chita bò, bò on, on kote k make Surprise, nou te chita la, epi lapolis vin ap pase. Yo vin parèt sou nou, yo poze nou kesyon, yo mande nou kot pyès nou. Malerezman, nou pa t gen bèf sou nou, yo te arete nou. Lè ke yo fin arete nou, se patou yo t ap fè, yo vire, yo ale, yo tounen. Yo te gen de medam avè yo, depoze medam yo. Pandan ke y ap retounen, yo wè yon boutik ki kase. Epi yo wè twa moun ki sòti anndan l ki kouri, yo pa gen tan jwenn moun yo. Epi, epi, wi. Yo, yo tou poze nou kesyon, kòman fè. Mèsi.
Fon ti bak, mwen m ap poze w kesyon. Fon ti bak, tou piti.
Bak, ale.